Bienvenue sur la chaîne profession gratuite alors se yon rèl plezi pou nou menm pou nou ansanm avèw jodia alors pandan ke nap fè ti vizit sa nan shopping sa alors mwen di kem fè yon ti pale avèk fanatik mwen yo ki sou chaîne profession gratuite la e m panse sa m pral di a lap vrèman itil ou lap pèmèt aske apati de jodia ke ou chanje laviw Ke ou sispann pèdi pèdi tan ou nan yon seri de bagay ki pap itil ou anyen. E paske lòm nan li menm, lòm se menm jan tankou yon machin, petèt ki gen yon ti pàn, tou senpleman l bezwen yon ti pousad jisteman pou l avanse, pou l derape. E pafwa nou mete entènèt sou telefòn nou pou n al gade videyo sou youtube, men nou gade videyo, lè nou fin gade yo, yo pa itil nou anyen. Ok gen anpil nan nou nou gade ki itil nou men konsa gen anpil nou gade tou ki pa itil nou anyen alò sa map diw maten an sispann gade videyo sou youtube ki pa itil ou anyen lè wap gade yon videyo fòk ou jwenn kèlke konsèy oubyen fòk ou jwenn dè imaj ki kapab itil ou pou ke demen si Dye vle ou kapab materyalize imaj sa yo oubyen konsèy sa yo pou fè kòb demen si Dye ve. Paske map diw sa, chak chanèl YouTube wap gade, sa pral depan de kantite abòne oubyen kantite view moun nan genyen, se ke YouTube gen yon kòb li peye moun sa. Malgre se pa tout chanèl, paske mwen menm kap pale ave nou la, mpa touche kòb sou YouTube. Men gen yon lè YouTube ap peyem. Lòske YouTube peyem, Kob map touche a m pap wè nou pou m ban nou ladann. Konnya la, se sa map di yo, nou menm nou pral materyalize yo pou nou fè kob, paske nou pa ka kontante nou ap gade, gade, gade chak jou, epi ki pa itil nou anyen. Se sak fè sou chanèl la, si w ap gade ou wè non chanèl la se pwofesyon gratwit. E si w ap gade sou pwofil chanèl la, W ap wè nou genyen yon blezè, sa vle di yon tèt vès sou li. Se ke nou moutre sou chanèl Pwofesyon Gratwit la. Alò ide sa a li te vini an 2021. Se ke nou t ap panse yon seri de ti jèn ki vrèman antre nan yon seri de vye bagay ki pa bon, se paske yo pa gen anyen yo ka fè, menm yon pantalon, yon jeans yo pa ka eskini, sitou nou konnen an Ayiti, tout ti jèn yo kounye a, se ti blòdè yo ye, yo eskini ti pye pantalon yo san pwoblèm. Gen de fwa nèg la konn bezwen eskini yon pantalon, li pa jwenn yon bòs pou fè l pou li. Pandan ke, gen yon bann ti jèn, si yo te kapab fè l, yo te ka antre yo 50 goud pa jou, li t ap vrèman enpòtan pou yo menm. Alò se sa k fè nou menm. Nou menm nou gen anpil konesans nan zafè jesyon pwojè e nou menm tou nou fè jeni sivil e nou menm nou fè tayè tou depi avan ke nou te fè inivèsite e nou te fè tayè se ke nou fè anpil bagay nou fè dizay tou nou fè anpil bagay mwen di ke li enpòtan pou m te kreye chanèl sa jisteman pou m ede moun fè yon seri de bagay Lòske w gade videyo a, ebyen ou kapab materyalize konsèy yo oubyen materyalize sa n ap montre w fè yo ou menm pou fè kòb demen si Dye vle. Paske ak telefòn ki nan men w lan, gen anpil bagay ke w kapab fè. Ok, pa egzanp si n ap gade la, nou wè se nan yon shopping mwen ye la, gen anpil bagay la, tout sa k ap fèt la yo se moun ki fè yo, se pa nan syèl yo sòti konsa. Se lòm ki fè yo. Sèke lòm li menm, Bondye li menm, li te gitan mete yon seri de matyè nan, nan, nan mond lan jisteman pou lòm pran yo, pou yo materyalize yo. Sèke nou menm, etanke moun k ap tande videyo sa, gen anpil bagay nou kapab fè tou. Èske nou wè? Gen anpil bagay ke nou kapab fè, men pou nou fè yo fòk nou gen volonte. Alò sa ka rive nou konnen peyi Dayiti li menm li chaje ak pwoblèm, men pandan ke l chaje ak pwoblèm nan gen moun k ap viv. Gen anpil moun k ap viv. Gen anpil nan nou se vre ki bezwen pati kite peyi a pou n al amelyore kondisyon de vi nou paske jan peyi a ye la se gang avèk politisyen k ap mennen. Sa vle di ou menm ki moun serye si w pa vle antre ni nan gang ni nan politisyen ebyen ou oblije kite peyi a. Men si tout fwa w ta vle rete tou fò w gen yon mwayen ou kapab fonksyone. Fòk ou gen yon metye. Pa egzanp, yon moun ki ka skini yon djins L ap fè kòb ann Ayiti. L ap fè kòb ann Ayiti. Paske m sonje lè m te ann Ayiti, mwen te konn desann Kwa Bosal anba. Gen yon seri de nèg ki gen yon pil machin y ap esti. Nèg yo fè kòb pa jou. Sitou nan moman sa a te konn gen kouran anba zòn Lasalin yo. Te konn gen anpil kouran. Nèg yo te konn fè kòb. Pa egzanp, gen anpil lekòl ann Ayiti k ap fè flayèz. Kap fè badj ok. Gen anpil lekòl kap fè flyers, kap fè badj. Sa vle di ou menm ou gen zanmi w ki gen lekòl. Oubyen kote w lekòl la, mèt lekòl la konn bezwen fè yon flyers pou lekòl la, konn fè badj pou lekòl la. Men si l konnen ou menm ou te ka fè yo, li tap ba ou fè yo. Se sak fè nan jou k pral vini la, nou gen yon seri de aplikasyon nou pral montre w ak telefòn ki nan men w lan, ou pap bezwen gen yon konpitè. Si w gen yon konpitè, Alò se byen, men si w pa gen konpitè ak telefòn ki nan men w lan, nou pral moutre kòman ke ou kapab konfeksyone yon badj, kòman ke ou kapab konfeksyone yon flayèz, paske an Ayiti ou konnen yon seri de flayèz yo bay nan lari, bon flayèz yo pa de bòn kalite, poutan ou menm avèk yon seri de aplikasyon ou t ap telechaje sou telefòn ou an, ou t ap kapab fè flayèz yo pi bèl toujou parapò ak yon seri de flayèz ou abitye wè deja. Ok ou abitye wè deja. Li vrèman enpòtan se ke pandan ke nap tann vwayaj la se vre men fòk nou chèche mete konesans nan tèt nou paske se konesans lan kap rete avè nou. Ou ka pati se vre ou al nan peyi etranje apre yon pwoblèm pase yo depòte ou. Men, konesans lan, yo pa ka depòte konesans lan nan tèt ou. E kèlkeswa kote w ale, w ap toujou bezwen gen sa yo rele konesans. Paske yon moun k al nan peyi blan an ak tèt li vid, avèk yon moun ki vini nan peyi blan an avèk tèt li chaje konesans, l ap pi byen viv. E moun sa pa gen pwoblèm travay pou li menm, lèl pa al travay se lik vle ok, lèl pa al travay se li vle pandan ke gen moun ki gen 2 zan 3 zan nan yon peyi ki pa ka menm travay pou kisa yo plis baze sur la force de travail gen moun se fòs travay yo gen se ke yo pa gen konesans e nan tèt yo men yo gen fòs pou yo leve pwa men avèk ou menm ki gen yon seri de konesans non sèlman ou gen fòs Depi w gen konesans nan tèt ou, ebyen li plis fasil pou ou menm. Alò, m ap ankouraje w, si tout fwa ou enterese avèk chanèl Profession Gratuite la, ou kapab abòne avè l, pataje videyo bay yon zanmi w pou yo konnen ke pou yo sispann gaspiye megabayt yo nan gade yon seri de òm politik. Wi, nou pral moutre w kòman ke